Bonjou bonswa tout moun, jodi a ekip Real Madrid la fè yon gwo mirak nan Santiago Bernabeu a an Espay nan Champions League 8 tièm de final match retou fanatik yo kote Real Madrid krabinen ekip Paris Saint-Germain an 3 gòl a 1 fanatik foutbòl yo. Kote ekip Paris Saint-Germain an te jwenn doub avantay sou ekip Real Madrid lan, nou pral esplike ou ki kote l te jwenn avèk doub avantay la fanatik foutbòl yo. Match ale a te fini se te yon gòl a zewo se te an favè ekip Paris Saint Germain an. La a se premye avantaj Paris Saint Germain te genyen sou ekip Real Madrid la. Dezyèm avantay ekip Paris Saint-Germain an te vin jwenn sou ekip Real Madrid lan, se nan match retou a, nan premye 45 minit lan kote Mbappé te ouvri skò sa a, fanatik foutbòl yo, nou pral raple w egzatteman, ebyen a konbyen minit Paris Saint Germain te ouvri skò sa, se te Mbappé ki te ouvri skò sa a la 39 vyèm minit de je fanatik yo nap raplew moun ki te bay pas gòl sa se te Neymar se la Paris Saint Germain te jwenn doub avantaj sou ekip Real Madrid la kote Real Madrid li menm li pral reyaji se Lè Carlo Ancelotti li di se Real Madrid, yon ekip ki deja chanpyon 13 fwa nan Champions League lan, tandiske ekip Paris Saint-Germain an pako janm ranpòte konpetisyon sa. Carlo Ancelotti ki panse pou l fè chanjman Ebyen chanjman sa yo l fè a se de chanjman ki pote fri pou ekip Real Madrid la, li te vini avèk Camavinga nan plas Toni Kroos, li te vini avèk Rodrygo nan plas Messi Asensio, fanatik Real Madrid yo te mande ekip ou wè k tap jwe a fanatik foutbòl yo. Ki ekip nou wè k tap jwe fanatik yo te mande Se lè Carlo Ancelotti te vin fè chanjman pou ekip Real Madrid la. Se ekip sa a fanatik Real Madrid yo te mande. An n pote ekip la pou ou, Thibaut Courtois anba gòl. Se sa yo te mande. Nan defans, nou t ap gen mesye sa a ki se Nacho. Nou t ap gen Eder Militao, nou t ap gen David Alaba, Carvajal. San dout. Mitan tèren, Valverde, Camavinga, Luka Modric. Nan atak lan, Vinicius, Benzema, Rodrygo. Sa se ekip fanatik Real Madrid yo te mande avèk Carlo Ancelotti nan videyo Bladi Enfo Sport te fè, nan live Bladi Enfo Sport te fè. Ebyen Carlo Ancelotti se pa ekip sa l te pote, nou wè son lòt ekip li te pote fanatik yo, kote Toni te fè 2 prèske 3 semèn pat jwe pou Real Madrid, jodi an li te kòmanse avèk li, pou Bladi se yon erè, m pa konn pou ou menm ki se fanatik foutbòl, paske nap wè si aprè chanjman Carlo Ancelotti fè a, e an nou di Nap wè se aprè chanjman Carlo Ancelotti te fè yo, ebyen ekip Real Madrid la vin pran fòm li. Li vin moutro ke l antre nan jwèt la. Li te byen kòmanse rankont lan se vre, men aprè Real Madrid ki te vin pèdi kontwòl Match foutbòl sa a, yo t ap pase balon men jan n t ap kontwole Real Madrid t ap jwe nan premye peryòd lan, si se konsa pou l ta fè dezyèm peryòd la, pa t ap gen Real ankò menm. Yon sèl moun t ap fini nèt avèk ekip sa a yo rele Real Madrid la. Se Mbappé ki ta pral fini avèk yo. Men, Ancelotti ki son antrenè ki vrèman boure avèk esperyans ebyen l tante nan tante l tante li reyisi fanatik yo la pa gen dout nan sa m ka konprann jan l te kòmanse ekip lan tout moun te panse ekip sa son erè l ye tou sa men l vin repare erè a kote l krabinen ekip Paris Saint Germain an 3 gòl a 0. M konnen gen anpil zanmi k pa t imajine si ekip Real Madrid lan te kapab kraze ekip Paris Saint Germain an ki genyen Lionel Messi ladan l, ki genyen Neymar, ki genyen Mbappé, ki gen yon pakèt lòt gwo jwè ki gen talan ladan li tankou Verratti, tankou Marquinhos, tankou yon pakèt lòt Hakimi. Antouka mezanmi Real Madrid e ki pral pran ki deja pran rezo sosyo a la fanatik yo se tèt chaje la mwen menm map deja felisite tout jwè real madrid yo map felisite Karim Benzema espesyalman e fòk mwen diw sa Vinicius fanatik yo mpa konn ki non poum ta bal nan video sa men map mande a chak fanatik real madrid fanatik foutbòl fanatik paris saint germain Nou kapab chache yon non pou n bay Vinicius ebyen kite l nan yon kòmantè anba videyo sa. Pou sa m wè mesye sa a fè nan match foutbòl sa a, lè Carlo Ancelotti fè 2 chanjman m te wè l fè yo, mesye se tèt chaje. Se tèt chaje. Paris Saint Germain ki ap jwe 60 minit, ki vin pa nan match bòl la menm 70 minit yo, li pa nan match bòl la ankò menm fanatik yo, li pèdi konplètman. Si Benzema se pa yon jwè ki te gen twòp kontantman pou gòl li make yo, kote l wè l met ekip lan, li t ap fè plis gòl ke gòl wè l fè yo la. E pa triple l t ap fè ase non mesye. Se nèg ki pou ta fè nenpòt 5 gòl nan match foutbòl la wi. Pou janm wè Benzema ta byen pase mesye nan match foutbòl sa a wi. Vinicius son jwè k pa parèt egoyis nan match foutbòl lan ki te vrèman ap livre pas yo avèk Benzema. Vinicius rive yon degre fanatik yo li fè sa l vle nan match foutbòl sa a. Real Madrid fin ap mennen 3 gòl a 1 sou ekip Paris Saint Germain an pou wè Vinicius lèl resevwa pas yo kisal fè ak balon an li oblije kanpe poul tann advèsè a vini poul driblel map felisite Vinicius yon fwa ankò li gen talan yon gwo mesaj map tou fè pase nan videyo sa an. se pou antrenè seleksyon brezilyèn ki se Tite. Kisa l bral fè ak Vinicius nan mondyal Kata mwa novanm nan? Eske l bral ba l ban? Eske l bral yon jwè k bral kapab titilè? Paske nou wè Vinicius son jwè ki deja titilè nan Real Madrid sou Carlo Ancelotti. Eske gon lòt antrenè k pral vini ki pou retire Vinicius nan ekip sa? M poko wè lòt antrenè k pral vini la a mwen menm pou vin retire Vinicius nan ekip Real Madrid sa a, nan 11 depa Real Madrid lan. Se trè difisil pou m ta wè on antrenè vini fanatik yo vin retire Vinicius nan 11 de depa sa a. Vinicius yon fwa ankò ki briye nan match bòl sa a kote l pa fè egoyis avèk mesye sa ki se Benzema ki arive make yon triple nan match football sa. Benzema pou Bladie Info Sport menm lè fifa poko bay li men nou menm nou deja bay li ak Benzema ki se meyè jwè nan match football ki tap jwe nan Santiago Bernabeu a. Pa gen dout sou sa fanatik yo. Valverde ki jwe yon bèl match jodi an Camavinga ki antre a la mitan ki vin moutre se Real Madrid. Rodrygo ki moute ankò ki vin moutre kisa ekip lan reprezante nan mond foutbòl lan. Yon ekip ki chanpyon 13 fwa deja nan Champions League. Pa gen anyen pou n kritike ekip Real Madrid la jodi an. Si m ap kritike m kapab kritike Paris Saint Germain. M pap kritike Pochettino. Pochettino ki kanpe yon ekip jodi an, yon ekip solid. Yon ekip ki te tout moun di ki pral fè Real Madrid kriye nan Santiago Bernabeu a. Men se pa sa k te fèt. Ekip la ki vin rive nan yon degre ki vin ap dòmi fanatik yo. Paris Saint Germain ki pa pa ki vin pèdi nan match bòl sa konplètman. Nou ta kontwole bagay yo. Antouka An nou di prezidan Paris Saint Germain an avèk tout direktè spòtif foutbòl sa a repanse bagay yo yon lòt jan. Repanse bagay yo yon lòt jan. Fanatik yo, ou konnen nou pa ka rete twòp nan videyo sa a, fòk nou te vin fè yon ti pale sou match ki t ap jwe a. Se vrèman enpòtan pou m te vin felisite, pou m te vin felisite. Tout jwè ekip Real Madrid yo ki fè yon mirak nan San Diago Bernabeu a kote Paris Saint Germain te genyen doub avantay sou ekip sila. Nou se Blaze Info Sport, nou sou chanèl Blaze Info Sport a, pa bliye nou menm nou la pou n fèw viv match foutbòl yo e pote enfòmasyon sou jwè foutbòl yo sa kap fè aktyalite nan mond foutbòl la, pa bliye abòne avèk nou. Se te yon plezi pou n te avèk ou. Randevou avèk Blaze Info Sport se pap pou twò lontan pou yon lòt videyo.